Bondye beniw se sèvant avèw. Byen eme nou vle pale avèw de yon sijè ki vrèman enpòtan bon prèske tout sijè nou pale avèw se sijè ki enpòtan men sijè sa se apwopo moun ke Bondye chwazi paske jodia nou wè nan spesyalman nan kominote ayisyèn nan gen anpil egareman e nou wè anpil moun ap mache dèyè tout moun paske sak fè sa Pèp la nan yon moman de, sa nou te rele yon moman de feblès. Yon moman kote ke pèp la bezwen gerizon, e li malad, pa gen bon doktè. Yon moman kote ekonomikman ke pèp la vin needy, sa vle di ke pèp la nan bezwen, e bezwen an tèlman wo, e pèp la konprann ke li ka mache kay tout moun pou l al peye gerizon. Kitem sou pye nene nou vle fè w konnen ke yon moun gen dwa ouvè yon legliz, li gen dwa menm rele tèt li pastè, titè, doktè, li kapab gen plizyè tato menm pwofèt men sa pa vle di ke li se yon kretyen pou sa e sa pa vle di ke tou li gen yon apèl pou sa. Bib lan di nou konsa ke selon bouk 1 Korentyen 4, li di konsa ke la kwa de Jezi Se yon revelasyon li ye pou moun k ap sèvi Bondye. Men pou moun ki pa konn Bondye se yon foli. Ou konprann? Se yon foli, paske moun ki pa konn Bondye an li menm, li pa bay pawòl sa a ankenn valè. Li pwomote tèt li pito, paske li konnen lòske l ap pale de li menm, ke li pi bon pou li. Se sa k fè lapotre Pòl, premyèman, li menm, 1 Korentyen premye vèsè 30 a 31, Li di konsa ke si, lapote Pòl di konsa, si yon moun gen yon pawòl pou l di, pito l di l avèk sajès, ou konprann, nan non Jezi, olye ke pou l ap fè grandizè, paske tout sa se glwa pou Bondye. Ou konprann? Sa vle di ke mwen menm ansanm avèk ou, lòske Bondye li menm premyèman, Jezi t ap mache su latè, se pa sèlman douz disip ki te genyen, te gen plizyè disip. Ou konprann? Anpil fanatik. Yon bann moun ki te renmen tande pale de Jezi, ki te renmen tande lè Jezi ap pale. Te gen anpil lòt, yo pa t fanatik, yo te, se te disip yo te, paske lòske Labib di konsa ke Jezi voye sanven, apre Bib lan di konsa Jezi voye swasanndis, men tout moun sa yo se sòn dè disip. Bib lan di konsa ke yo fè mirak menm jan avèk tout moun. Men, Jezi li menm, li chwazi douz apotre. E li di konsa ke douz apotre sa yo se sou yo ke li te mete don. Sentespri a le jou de la Pannkot li di ke moun sa yo kapab rete kontinye fè travay la pou edifikasyon dè nanm. E se sak fè legliz pran nesans avèk lè douz apotre sa nou rele doktè, tichè, evanjelis, pwofèt e apotre. Ou konprann moun sa yo toujou andan legliz la. Byeneme bib la di nou konsa ke Jezi li menm selon Pwovèb premye vèsè 20 a 26. An nou li pasaj sa ansanm avè w sou Pwovèb premye, vèsè 20 a 26. Koute byen, sajès ap rele nan lari. Sa se Jezi, se pwofèt lan k ap pwofetize. Paske Bib lan, Bondye pale nan bouk. Nan bouk Egzòd, li di konsa ke mwen te toujou pale avèk pwofèt yo nan vizyon, oubyen mwen te konn pale avèk yo nan panse yo, nan kè yo. Men mwen menm sèvitè Moyiz lan, mwen pale avè l fas a fas. Byeneme, nan bouk Pwovèb premye, kote ke sèvitè an ap pwofetize, Li di konsa ke se konsa nan vèsè 20 an li di, Koute byen, sajès ap rele nan lari, l ap pale byen fò sou plas piblik, l ap rele nan tout kafou, nan pòtaj lavil yo toupatou kote tout moun ka tande, l ap di, Bann egare, se kilè n a sispann renmen fè tenten? Kilè na sispann pran plèzi nou nan pase tout bagay nan betiz? Kilè moun fou yo va sòti pou yo aprann? Byeneme, Bib lan di nou konsa ke lakwa de Jezi, lamò de Jezi, se yon revelasyon li ye pou moun k ap sèvi Bondye. Li se yon bagay ki enpòtan pou moun k ap sèvi Bondye, men pou moun ki pa konn Bondye, li se yon foli. Jodi a, nou ka wè plizyè moun vini sou non Bondye, yo ka pran Bib yo, yo preche, yo fè tout kalite. Men kite m di w, yon pastè gendwa gen tout byen ki genyen sou latè. Ou konprann? Li gendwa gen anpil radyo, plizyè legliz, li plante nan plizyè zòn. Li ka menm rive gen anpil fòtin. Men sa pa vle di ke li se yon pastè ki aple de Dye. Paske pastè se yon title. Men gen pastè Bondye rele e gen pastè Bondye chwazi. Bondye rele e gen moun ki pote tèt yo vini kon. Sa fè lòske w se kretyen ou dwe gen disène, espri de disèneman. Se pa paske yon moun ouvè bouch li, moun nan ap pale de la Bible, l ap di kèlke mo de pa pwofesi nan pawòl e nan Bib Ki vle di ke moun sa son pastè ke ki chwazi Bondye rele pou l bay levanjil. Paske loske avan Bondye chwazi yon moun, avan Bondye rele yon moun, Bondye mennen moun sa nan training, Bondye plase. Moun Bondye rele yo pa ka just vini pou y ap fè sa yo vle, di sa yo vle, jan yo vle, bay levanjil pa. Paske jodi a ou ka tande yon moun ba w levanjil, Bondye pral beni w, Bondye pral fè w rich, Bondye pral fè w milyonè. Wi! Konesans se yon bagay ki ka fè moun mouri, ki fè moun milyonè, paske Bondye di li kreye lòm avèk imaj li, selon bouk 1 Pyè 4 vèsè 10 a 11. Piske Bondye kreye lòm nan avèk imaj li, lòm nan menm li se yon dye. Men lòske lòm nan ap. sèvi Bondye, li anba laverite, li anba, ou konprann, direksyon Bondye, li anba konesans Bondye, li anba don espirityèl, kote ke se Bondye kap manèj li, lòm nan kapab preche w levanjil, e levanjil sa li preche w lan kapab yon benediksyon pou ou, ou konprann, lòm nan pale anba pouvwa Bondye, paske lòm nan. Ka preche, paske Bondye bay lòm abilite pou yo preche, pou yo teach, Bondye bay lòm abilite, paske Bib lan di konsa ke Mwen fè fè de ou yon dye, se sa l pwofetize, Bondye fè de nou menm yon dye, men lòske nou pa nan laverite, nou pa gen lanmou, nou pa gen lapè, nou pa gen lacharite. Nou pa sanktifye. Nou gen ògèy, nou gen pride. Pride son bagay ki anpil nan mitan Ayisyen paske lòske Ayisyen yo ap pale, ou wè yo, yo, yo pran plèzi yo pou y ap kraze lòt moun. E lè y ap kraze lòt moun, di vye mo, ou konprann? Sa se pway ki fè moun fè bagay konsa, m pa t al nan menm lekòl avè w, m pa 10, m pa 4. Se pway ki fè moun di jan de bagay sa yo. Paske, lòske ou gen jan de bagay sa yo nan ou menm, s on pwoblèm li ye, priye Bondye pou Bondye kapab lave kè w, lave panse w, retire vye bagay sa yo nan ou. Paske konesans se pou bay lòt moun. Si w gon konesans, konesans lan ou pa ka bay lòt moun li. Se kraze wap kraze kè moun avèk li sa pa konesans sa se pwaz paske konesans ede lòt moun ou konprann Bondye bay lòm nan konesans pou l ede pou l ede lòt moun parèy li Bib lan di nou konsa ke konesans ap mache nan lavi Pwovèb vèsè 20 21 li di lap rele nan tout kafou nan pòtay lavi m yo toupatou kote tout moun ka tande lap di bann egare kilè na sispann renmen fè tete Kilè na sispann pran plèzi nou nan pase tout bagay nan betiz, kilè moun fou yo va sòti pou yo konprann. Jezi se konesans byeneme, konesans mache sou latè tankou moun, selon Pwovèb premye vèsè 28. Konesans mache sou latè, li tounen chè. Se sa k fè, lòske Jezi nan lavi w, ou ka fè diferans de sa ki bon avèk sa ki mal. Paske san lespri Bondye, ou pap janm kapab mentenn verite nan ou menm. Ou konn w ap toujou gen vye defo, ou konprann, defo ki pap itil anyen. Pwovèb premye, vèsè 26. Lè Saana rele m, mwen menm, yo rele m sajès. Sa se sèvitè a k ap pale wi, l ap pwofetize. Paske nan tan lontan, Bondye di konsa ke, Mwen pale la paske Miryam leve kontre Moyiz. Anj Bondye parèt a Miryam, li di konsa ke nan tan lontan mwen te konn pale avèk pwofèt yo nan vizyon oubyen nan. Lòt fason, Men Moyiz, sèvitè m nan, mwen pale avè l fasafas. Ou konprann? Sèvitè a pwofetize. Sa vle di ke Bib la di konsa ke pawòl Bondye se parabòl. Ou konprann sa? Se yon parabòl li ye, kote ke nan bouk Pwovèb, sèvitè a t ap pwofetize lè. Pwovèb premye vèsè 28, Lè sa a, n'a rele mwen menm, yo rele m' sajès, men mwen p'ap reponn nou, n'a mache chèche m' toupatou, men mwen p'ap nou p'ap jwenn mwen. Ou konprann? Se sa nou wè k' rive an Ayiti jodi a. Nou wè ke yon pakèt kretyen ap kouri toupatou paske y'ap chache sajès. Paske yo tonbe nan egareman, yo malad, yo bezwen gerizon, pa gen bon doktè. Men kite m di w, si w bezwen sajès, ou bezwen gerizon, sèl jan w ka jwenn li se nan Bondye, fè sa ki bon. Se lòske w rete nan lapriyè, e lapotre Pòl pale de sa nan James 4, vèsè 5. Lapotre Pòl, li menm ki te konnen Gran Panpan pa pitit li anyen, paske malgre l se te yon nèg save, ki te gen anpil konesans, malgre Pòl se te yon nèg ki te gen anpil digri, ki te gen anpil diplòm, men Pòl te rekonèt ke Gran Panpan pa t mennen l pyès kote, grandizè, ou konprann, ògèy, pride, ou konprann, pa t mennen l pyès kote, se sa k fè Lapotre Pòl pèsonèlman li di sa a nan bouk Jak, James. Nan bouk Jak, Jak premye vèsè 5, lapote Pòl di, Si yon moun pami nou manke bon konprann, se pou l mande Bondye, Bondye va ba li, paske Bondye bay tout moun san mezi pou granmesi. Kite m di w, bon konprann pa pou achte. Wou pran fi jodi a lò kite yon moun pwomennen w devan yon dlo, oubyen yo te fè yon priyè sou ou, byen yo te ba w yon yon papye, oubyen yo te ba w yon bagay, ke yo di w konsa w ko gen bon konprann, ou ka fè gerizon, ou ka geri moun, kite m di w, ou pran nan dyab, ou pran nan nan fo bon konprann, paske li di konsa ke premye vèsè sen, li di si yon moun pami nou manke bon konprann, se pou l mande Bondye, e Bondye va ba li bon konprann. Nan bouk Jak la, Jak di konsa, Bondye bay tout moun san mezi, bon konprann san mezi. Ou konprann? Sa vle di ke, e Lapòtre Pòl li menm nan bouk Filipyen, li pale, kote ke Lapòtre Pòl di konsa ke, nan bouk Filipyen 4, premye vèsè 9, Lapòtre Pòl di konsa, M ap priye Bondye pou nou, Afin ke pou Bondye kapab ba nou bon konprann, pou nou kapab fè travay li selon nou menm, paske si nou gen yon pawòl pou nou fè, nou pa ka fè l nan grandizè, men n ap fè li selon Bondye. Jodi a nou wè gen anpil pwofèt, anpil moun, ou konprann, ki sòti an Ayiti toupatou, ou konprann, k ap fè yon seri de bagay nan nèt la. Gen moun ki tonbe nan konfizyon, gen moun k ap mande, men, men moun sa yo, èske se Bondye? Ki sa k ap pase konsa? Kite m di ou. Nenpòt moun ka gen title, nenpòt moun ka nonmen le rele non yo on title. Jodi a nou wè e pa de legliz ki ouvè. Se nòmal pou legliz ouvè. Ou konprann paske son biznis li ye. Paske vrè legliz lan se ou mwen menm ansanm avèk ou. Vrè legliz lan se moun Bondye rele, moun Bondye chwazi, li mete yo apa pou sèvi li. Moun ki mache nan santifikasyon. E si w bezwen gen bon konprann, ou konprann, nou te chwazi 3 rezon ki bay moun bon konprann selon bouk Ebre 5 an. Selon gwoup Ebre, sèks, vèsè 11 a 14, ou konprann, fòk ou gen matirite nan levanjil, fòk ou rete nan lapawòl de Dye, ou pa ka leve yon maten epi ou bezwen bon konprann nan Bondye, paske se yon training li ye, fò Bondye train ou pou l train kè ou, pou l antrene lespri ou, antrene panse ou, antrene mach ou avèk Bondye, antrene jan w panse, antrene jan w pale, jan w wè, ou konprann, tout bagay sa yo enpòtan. Bon konprann jwenn nan lapriyè tou. Nan Filipen premye, vèsè 9, Lè m ap lapriyè Bondye, mwen mande l pou l gen plis renmen toujou ak bon kou konesans pou nou ka rive konprann tout bagay. Sa se lapotre Pòl wi ki voye yon lèt bay legliz Filip kote ke li pale avèk pèp Filip lan, li di yo konsa ke map priye Bondye pou nou, pou Bondye kapab ba nou bon konprann pou nou kapab fè plis bagay, konesans, paske lapotre Pòl konnen konesans pa sòti nan gran panpan, e si w kontinye nan vèsè 10 la, pou nou ka toujou chwazi sa ki bon, konsa na renmen yon lavi ki pwòp. Ou tande? Konsa na mennen yon lavi ki pwòp. Yo p ap janm jwenn anyen pou repwoche nou lè Kris la va vini. Konsa, Jezikri va fè nou fè anpil bagay ki dwat epi ki bon pou sa ka sèvi yon lwanj ak bon bèl bagay pou Bondye. E nan pi devan, lè w kòmanse li, lapotri Pòl di konsa ke, Paske tout favè, tout benediksyon, tout. Rekonpans sa ou se pou Jezi yo ye, yo pa Yon mwayen de grandizè pou lòt moun. Jodi a nou wè anpil kretyen ap mache ap chèche tretman, lòske w se yon kretyen ou pa ka ap mache tout kote pou w di konsa w pral dèyè gerizon, si w malad pran bib ou e nou te parèt avèk 3 rezon, 3 fason, konprann, ou kapab jwenn paske la. Jezi se gerizon, wisdom ki vle di gerizon bon konprann. Lòske Jezi se limyè ki retire moun nan fènwa, lòske bon konprann antre lakay ou m garanti w maladi pa ka kanpe, menm si maladi a rantre l ap sòti paske bon konprann lakay ou Jezi nan kay ou. Ou konprann, nan lapriyè nou jwenn bon konprann byeneme, lòske w se kretyen se pou w aprann priye lakay ou, priye Bondye nan mezon ou pou pitit ou, pou kay ou konprann, ou konprann, epi lòt jan ankò moun jwenn bon konprann nan lapawòl de Dye gen anpil. fwa nale legliz nou kite se moun kap li pou nou, nou pa janm ouvè bib nou pou nou konsyante sa moun nan ap di an, eske son bagay ki verite liye, defwa moun nan di de pawòl, li twist bib lan, ou konprann nan selon panse pal, men kitem diw levanjil pa ka ale selon panse lòm, ke sèlman selon panse Bondye, paske lòm nan gen abilite poul teach poul pale de Bondye, men se sèl Bondye li menm ki genyen dwa pou verite an sòti selon li menm. Konprann byen eme. So se sak fè ke lòm nan gen yon responsablite pou li rete nan la pawòl de Dye. Lòm nan gen yon responsablite pou li rete nan konesans Bondye. Lòm nan gen yon responsablite pou l rete nan fè sa ki bon, byen eme. Menm jan lapotre Pòl di konsa ke pou nou ka kontinye fè sa ki bon, afè ke pou Bondye li menm ka reward nou. Paske Jezi se konesans, e konesans sòti nan Jezi, sòti nan Bondye. Jezi sòti nan Bondye, kounye a Jezi pou sou latè, kounya lòske mwen menm ansanm avèk ou nou mete konesans Jezi nan nou menm, nou vin genyen bon konprann Jezi nan nou menm, e bon konprann Jezi se li menm kap ede w rete nan soumisyon, bon konprann Jezi se li kap mentenn gerizon w, paske yon moun ka priye pou ou, konprann, se pa nenpòt moun, moun ki gen don Bondye sou yo, men èske ou menm ou genyen ase de kapasite pou kenbe gerizon an, kòman w kenbe gerizon w se nan lòske wap. Kontinye rete nan la parole de Dieu. Konprann byen eme. Nou bezwen konprann, nou bezwen gen espri de disèneman pou nou kapab rekonèt lòske nou rive yon seri de kote, gen yon seri de bagay lè nou lwen yo, pou nou konnen Bondye pa la. Konprann Bondye pa nan jan de bagay sa yo. Paske Bondye sa w ap sèvi a se yon Bondye ki fidèl. Bondye sa w ap sèvi a se yon Bondye ki reyèl. Bondye sa w ap sèvi a se yon Bondye ki pa nan tout vye bagay. Jodi an nenpòt moun ka ouvè legliz. Konprann legliz pa vle di anyen men mwen menm ansanm avèk ou pou moun kap pou nou menm kap sèvi Bondye legliz son revelasyon li ye pou nou paske li li temwaye le san de Jezi li temwaye la kwa de Jezi li temwaye le non de Jezi men pou moun ki pa konn Bondye se yon biznis pou moun ki pa konn Bondye son son son bagay moun fou pou moun ki pa konn Bondye son bagay pou moun ki pa gen valè. Jodi an mwen menm avèk ou nou bezwen retire ipokrizi nan nou menm, nou bezwen retire lanmou nan nou menm, nou bezwen mete lapè nan nou menm, nou bezwen retire lagè nan nou menm, nou bezwen retire kritik, kritike moun nan nou menm, nou bezwen retire tout vye bagay ògèy, nou bezwen retire pride, nou bezwen retire jalouzi, nou bezwen retire pale moun mal, nou bezwen retire. Egoyis. Nou bezwen retire, rayi moun pou sa yo genyen. Nou bezwen fè tout bagay sa yo afenke pou Bondye li menm kapab voye bon konprann. Paske bon konprann, byeneme, bon konprann pa p vini tout kote. Paske bon konprann se Jezi. Bon konprann vini kote ki pu, kote ki pwòp, kote ki rezève, kote ki apa pou li menm. Lòske mwen menm ansanm avèk ou. Vrèman vre nou jete nou nan la paròl de Dye. Nou kòmanse rekonèt ke Jezi se limyè ki klere nan fè nwa. Kite m di w bon konprann ap vini. E bon konprann ap vini, l ap mete lapè, lajwa nan nou menm. Bon konprann ap vini, l ap ranpli nanm nou avèk kè kontan. E l ap geri tout woun nou yo, l ap geri tout maladi nou yo, l ap geri tout doulè nou yo, l ap retire tout chagrenman nou yo, l ap retire, paske Bib lan di nou konsa ke bon konprann t ap mache nan lari an, nou sot li l pou ou, bon konprann t ap kriye, bon konprann ap di konsa ke menm fri vin pran m, jiskilè n a sispann fè vye tenten, jiskilè n a mache dèyè, sispann mache dèyè moun ki pa gen laverite nan yo, byeneme. Ou konprann? Jezi se bon konprann. Ou konprann? Selon 1 Korentyen premye vèsè 30, nou ka li. Korentyen premye vèsè 30. Bondye mete nou ansanm ak Jezikri, li fè Kris la tounen bon konprann pou nou. Se Kris la ki fè Bondye fè nou gras. Se li menm k ap fè nou viv apa pou Bondye. Se li menm. Ki delivre nou. Konsa, jan sa ekri nan Liv la, si yon moun vle fè lwanj tèt li, se pou l fè lwanj tèt li nan sa Bondye fè pou li. Kite m di w byenneme, Jezi, 1 Korentyen premye vèsè 30 a 31, Jezi tounen bon konprann, e li vini egzakteman pou l ba mwen menm avèk ou lavi etènèl. E lavi etènèl se pa sèlman ale nan syèl, lavi etènèl kòmanse depi sou latè. Ou konprann? Lavi etènèl, byeneme, li gen rapò avèk jan w ap viv, ou konprann? Lavi etènèl, nou pa kab, ou pa kab viv nenpòt kòman sou tè, epi pou w di ou pral nan lavi etènèl. Non, paske Jezi bay Pyè kle Wayòm Bondye, ki vle di tout sa ki ilegal, tout sa ki pa bon sou tè a, yo pa ka bon nan syèl la. Se sa kle sa a te reprezante, wi. Lakle wayòm Bondye se tout sa ki ilegal sou tè a pa ka legal nan syèl la. Si jodi a w sou tè w ap fè sa ki pa bon, ou pa ka konprann ke w pral legal nan syèl. Ou konprann? Wi m pa vwa w byen men nou bezwen espri de disèneman. Espri de disèneman sa son lòt don toujou Bondye bay ki bon konprann. Paske espri de disèneman li ka fè w disène bagay ki pa bon avèk bagay ki bon. Chak kretyen bezwen espri de disèneman paske li ede nou konprann. Konprann sa Bondye ap fè. Li ede nou mache selon volonte Bondye. Li ede nou rete nan soumisyon e li ede nou kenbe delivrans ke ki nan Bondye. Ou konprann? Paske li enpòtan pou nou konnen sa ki bon avèk sa ki mal. Paske nenpòt moun ka preche. Mwen menm kap pale a la, map teach, Konprann? Men, m gen dwa gen don pou m teach. Se yon bagay ki nòmal, paske gen don natirèl, gen don espirityèl. Konprann? Don natirèl la se yon bagay ke ou fèt ansanm avèk li. Ou konprann? Depi manman w te fè w, ou kreye, paske Bondye kreye lòm avèk imaj li. E fak ke lòm kreye avèk imaj li, lòm gen, chak moun vini avèk yon don. Pa gen yon moun menm ki pa gen yon don. Selon lapawòl de Dye, tout moun fèt avèk yon don natirèl, ke li gon a li a, l pi bon ladan l. Men sa nou rele preche levanjil se don spirityèl ou konprann e Bondye bay don sa yo avèk 5 fò fò ministry sa nou rele apot doktè teacher evanjelis e pwofèt se moun sa yo ki gen don sa yo nan men yo Bondye chwazi yo dun fason spesyal e li plase yo nan legliz pou edifikasyon lèzanm men piske Jezi di kite ble yo grandi avèk pay yo. Pa etone, yon moun gen dwa pa pastè, gen dwa pa aple li sèlman ouvri yon legliz epi l chwazi pou l pran non, paske Bib la kounye a l vin tankou yon makèt, menm jan nan biznis lèzòm yo di konsa ke yo jwenn yon nich, konprann gen moun ki fè diferan biznis, konprann, chak moun chwazi yon biznis yon jan pou yo fè kòb yo, gen moun ki vann, gen moun se afilyet yo ye, sa vle di yo vann pou lòt moun epi yo jwenn ti benefik sou li, Ou konprann gen moun ki promote pou lòt moun yo jwenn benefi. Se menm jan tou gen moun ki vin nan levanjil, ki pa vin nan levanjil non li just wè bib lan, li wè son opòtinite li ye paske li atire moun, li ou pran yon bib epi li ouvri yon pòt legliz lap fè bagay. Mwen bezwen konnen lespri Bondye atire avèk bagay ki bon. Konprann? So si w gade w wè les ou wè ou aktif avèk nenpòt ministè, nenpòt bagay, nenpòt pastè, nenpòt moun priye pou ou, ou dakò, ou konprann mwen, kite m di w lespri de Dye pa sou ou. Se sa k fè ou atire avèk jan de moun sa yo. Ou bezwen fè menm jan avèk lapotre Pòl, rantre nan lapawòl de Dye. Ou bezwen rantre nan lapriyè afenke pou w kapab attract. Avèk Holy Spirit Bondye, e Holy Spirit lan gwo atchak avèk li. Li menm li atchak avèk sa ki bon, e se li menm k'ap vin mete bon konprann nan ou menm. Byeneme, kretyen bezwen espri de disèneman. Nou pa ka ap mache tankou yon avèg lan. Ou konprann? Bib lan di konsa, sonde les esprits pou vwa s'il vient de Dieu. Nou pa ka ap mache avègleman. Fòk nou chèche lespri de Dye mete nan nou menm, pou nou kapab atchak avèk. Bon konprann Jezi. Ou konprann? Pou nou kapab attract avèk bon konprann Jezi. Pil lòt bagay nou te kapab di ou, men nou pa vle rete twòp nan live lan, nou te just vle fè w konnen, byeneme gen 3 fason, 3 jan ke ou ka jwenn bon konprann, se nan lapriyè, epi se nan li lapawòl, epi se nan soumisyon. Konprann lapriyè, li lapawòl, epi rete nan soumisyon avèk Bondye, sa vle di re, pratike Sa ou aprann nan, pratike sa ou li lan, pratike righteousness, pratike fè sa ki bon, retire ipokrizi nan ou menm, retire pale moun mal nan ou menm, retire judgemental nan ou menm, retire pwente dwèt sou lòt moun, retire di betiz, retire. Tout vye zèv satan pou kreye nan lavi moun pou fè moun pa jwenn gras yo nan men Bondye epi se konsa wap vin jwenn bon konprann pou nou pap mache dèyè tout moun pou bon konprann epi bon konprann ap attract avèk ou sa vle di lap atire ou epi wap just wè ou nan bon konprann epi wap fè sa ki bon wap kontinye fè sa ki bon menm jan apôtre Paul di selon book James premye vèsè 7. Ke Bondye beni w, ke Bondye gade w. Se te sèvant ou, pastè Edda ki te ansanm avèk ou. Aprè jodi an, n ap tann yon lòt Bonjou Ayiti. Bye bye.